Bonjou, bonswa tout moun, byenveni ankò yon fwa sou Richesse en Haïti Pa bliye ankò yon fwa, se abòne avèk chanèl la pou sa pa pèdi yon okenn videyo Make sure ke ou pete ti kloch la Avèk sa yo tout moun ap ba notifikasyon a chak lè nou lage yon videyo. Jodi a, nou pral nou de Cristiano Ronaldo. Tout moun konnen, tout moun konnen Cristiano Ronaldo se youn nan pi gwo jwè ki ki gen nan mond lan. Avèk, avèk, avèk patnè li ki se Lionel Messi. Tout moun konnen 2 de nèg sa yo se 2 towo nan mond lan, nan mond fout, foutbòl la. Jodi a, nou pral pale w kiyès, kiyès ki Cristiano Ronaldo a. Nou konnen misye li menm li jwe nan. Premye klèb li te jwe se te Sporting FC, dezyèm klèb li se te Manchester United, avèk Real Madrid e poukwa pa Juventus aktyèlman. Nou konnen ke Josal menm se youn nan pi gwo jwè ki gen nan mond lan, sou planèt foutbòl la. Nou konnen ke li menm se youn nan pi bèl jwè ke nou menm wè nan fas a fas jiska jodi a. Avèk 2 laj li a, misye ap stil kraze rekò. N ap pran yon ti poz, n ap tounen nan kèlke segond. nan kelke segond. Ok, nou konnen ke Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nou konnen misye se yon jwè ki fèt le 5 fevriye 1985 nan lakou Portugal. Tout moun konnen misye li menm se li se yon Portuguese. Tout moun konnen misye li menm li jwe li se yon atakan ki jwe aktyèlman pou ekip ki rele Juventus. FC nan peyi nan peyi Italie ok Cristiano Ronaldo se yon nan jwè li menm ki fè anpil valè li sou mache entènasyonal la misye se yon jwè li menm an ki pase anpil mizè avan li rive kote li te ye an se yon jwè li menm an Nou konnen li menm a laj de 17 an, li pèdi papa li, akoz papa li menm li tap bwè e fimen dwòg. Nou konnen ki Cristiano Ronaldo li menm se youn nan jwè aktyèl ki make plis gòl nan UEFA Champion League nou konnen avèk yon rekò 230 bi e avèk 40 asis nan Champion League. Cristiano Ronaldo se youn nan jwè ki make plis gòl nan Champion League, pa gen yon lòt jwè aprè Lionel Messi ki vini aprè li avèk Raul Gonzalez. Nou konnen Cristiano Ronaldo li menm se yon se yon super star li menm li te jwe li te jwe pou premye club li se te Juve se te Sporting FC poukwa pa nou konnen ke an Manchester United ta achte misye pou 12 milyon euro antre 14 milyon euro li ta jwe nan Manchester United nan ane se te ane 2003 nou konnen ke lèl te rive se te alanj se te alaj 16 an li te rive nan Manchester United kote menm li te chanpyon, li te pran, li te pran plizyè premye lig avèk, avèk, avèk, avèk, avèk, avèk fa cup final, misye te pran tout sa yo avèk misye, avèk, avèk misye United, li menm li te ale rive al jwe pou Real Madrid, se te nan ane 2008 kote Real Madrid te kase ti rele li, li te peye yon rekò de 131 milyon dola pou Cristiano Ronaldo te rive nan ekip ki rele Real Madrid la. Nou konnen Real Madrid se youn nan pi gwo klèb ki gen nan lakou Espay. Se youn tou, se youn nan klèb ki gen ki gen yon prezidan ki vrèman pa pè depanse sou mache transfè a pou achte jwè. Nou konnen ki se sèl ane a yo menm yo pa depanse kòb pou yo achte yon okenn ti grenn jwè. Ok, lè li te rive nan Real Madrid, nou konnen nèg sa li menm li pase 8 a 9 sezon nan Real Madrid. Li menm nèg sa li menm li pran li pran 3 chanpyon lig Li pran 4 chanpyon lig avèk Real Madrid, 4 chanpyon lig 2 Liga avèk Sipè koup Ewopeyen avèk koup Koudimond dè klèb misye se yon jwè ki fè anpil valè nan Real Madrid li make 450 gòl pou Real Madrid se yon nan pi gwo jwè ki make plis gòl pou klèb sa ki rele Real Madrid la apre pa gen yon jwè ki fè ki fè rekò sa tout moun ap di oh Di Stéphano ki se premye jwè Real Madrid mwen menm mwen tap pran Cristiano Ronaldo m tap Plas li se an premye pozisyon, yon jwè konsa ki make ki make 450 gòl e ki e ki pran 4 chanpyon lig, se pa ti bagay ki jwèt, mwen menm pou mwen m se Kylian ki premye jwè mwen menm m tap plase ki ki nimewo ki nimewo 1 jwè Real Madrid, nou konnen ke nou konnen ke nou nou konnen ke apre misye te fin elimine nan koup di mond 2018 lan Juventus te gen yon rimè, nou konnen ke Juventus se menm nan ki te kase tirelli te depanse 140 milyon de dola transfè pou l te achte nèg sa avèk e laj de 34 an je kwa li t ale nan Juventus FC pou 140 milyon de dola nou kab wè ke se Ronaldo li menm li misye granmoun men misye li menm wap wè ke misye se yon jwè ki fè anpil valè li jiska prezan e li pa janm tonbe lage e se yon jwè li menm wap wè ke menm nenpòt klèb ap wè pou lage nenpòt kòb ki dèyè l misye li menm Sa se sur, se yon jwè ki gen anpil kalite, e se yon jwè tou menm lè lap lèl di lap fè gòl se gòl li make, e se te sa Juventus menm li te achte li pou li te ka pran Champions League, jiska prezan li pran 2 Serie A avèk avèk Juventus e li pran e li pran Copa d'Italia avèk Juventus osi e li e li manke pou li pran Champions League. Mwen espere ane sa kap vini la li ta pran champion league avan li al avan li kite juventus gen yon rimè la nou wè misye menm li ta anvi ale nan paris saint germain nap wè si yon jwè ki ta ki anvizaje pou ta jwe 5 gran chanpyona eropeyen yo e nap swiv kòman sa ap ye e nou ta swete avan li ale al avan li ale pou li ta pran yon champion league avèk juventus sa pral son yon son son son yon ekip depi depi kèlke ane yo la yo ap rate yon bann final Chanpyon lig, nou konnen Cristiano Ronaldo li menm, li pran yon total de 5 balon dò. 5 balon dò, se pa yon ti bagay jwèt e nap tounen nan yon kelke segonn pou plis detay. Ok, Cristiano Ronaldo pran 5 balon dò, li pran 5 balon dò, li pran youn avèk Manchester United lan ane se te 2008. avan li te vini nan Real Madrid, epi tou li pran 4 balon dò se nan Real Madrid nou konnen ke misye menm li pran 4 balon dò sa yo, e osi li pran 4 soulye dò, nap wè ke Cristiano Ronaldo li menm se yon goal machine score, misye se yon nèg ki li menm li pa negosye avèk ti goal li, nap wè se yon nèg tou ki li pran se 3 UEFA meyè jwè, li pran se 3 mayo dò, nap wè Cristiano Ronaldo se yon nèg li menm ki pran anpi fè anpi. Pil rekò nan foutbòl la, w ap wè yon nèg ki make 700, 740 bi je kwa. W ap wè se pa, se pa yon ti jwè ki la li menm, se yon jwè li menm, se yon jwè li menm ki, ki, ki se yon, ki se yon goal score machine. E w, e w menm si w pa t fati Cristiano Ronaldo jodi a, jodi a menm ke w pa renmen misye, m panse ke w ap apresye Cristiano Ronaldo pou travay li fè yo. Se yon nèg ki travay di anpil pou li rive kote li rive a la. Fò w wè se yon nèg ki genyen 5 balon dò, se pa yon ti bagay, se pa yon. Ti bagay ki piti nan statistik Cristiano Ronaldo ok nou pale la misye li menm li pran se konbyen li pran la nap wè li menm se yon jwè li menm ki fè anpil anpil efò wap wè se yon jwè li menm ki pran ki pran se 2 seri a Cristiano Ronaldo li menm li pran 2 seri a avèk Juventus misye li menm li pran li pran li menm li pran li pran se yon li pran se yon 1 koup Li se pran yon koup Pòtigèz avèk Sporting FC. Misye menm li pran se 3 UEFA Super Cup. Misye menm li pran se 2 Community Shield avèk Manchester United. Li pran se 5 Ballon d'Or. Li pran 5 UEFA Best Player. 5 UEFA Best Player. Li pran se 2 FIFA Man the Best. Nan pwè ki sa menm se pa nèg ki ap dòmi. Li pran se li pran se yon et li pran se yon li pran se yon Italyen Super Cup li pran se yon li pran se yon UEFA European Champion ki se ki se ki se tout moun tout moun se nou konnen ke ane sa yo pa jwe li akoz akoz de coronavirus lan sa pa trive fèt nap nap tann pou ane 2021 pou yo ka jwe Euro a Euro 2021 an. Misye menm li pran se 3 Premier League avèk Manchester United FC, li pran se 2 League Cup avèk Manchester United ankò, li pran se 2 Copa del Rey avèk Real Madrid e nèsa osi li pran se 4 fifa World Cup, 4 fifa World Cup club, club misye pran, nap di se coupe du monde des clubs, An fransè li pran se 4 li pran youn avèk Michel United, li pran 3 avèk Real Madrid FC, li pran se 5 Champion League. Li pran youn avèk avèk Michel United, li pran 4 avèk Real Madrid, li pran se yon English FA Cup, mwen misye li menm avèk Michel United, li pran se 2 Spanish Super Cup La Liga avèk Real Madrid e li pran ankò li pran se 2 Spanish la 2 Spanish Super Cup Liga m tap di se 2 Spanish La Liga li pran avèk Real Madrid e li pran 2 Spanish Super Cup avèk Real Madrid nap wè Cristiano li menm se tout sa ti sa li fè nan karyè foutbòl li wap wè si yon nèg li menm se yon nèg li menm ki fè anpil rekò e anpil valè li nan mond foutbòl la. Nap wè pa gen yon jwè tankou Cristiano Ronaldo ki ka fè ki ka fè ki ka fè ka fè rekò sa yo apre Lionel Messi nou konnen ke se youn nan wa foutbòl la tou nan pale menm Cristiano Ronaldo se youn nan jwè mwen vrèman apresye pou talan sa li gen lakay li nan pale menm se yon jwè ki depanse anpil enèji pou li kapab kote li rive an nou gen Nou konnen ke misye li menm li gen li gen se li gen li gen se je kwa li gen se 4 pitit ye li gen 4 pitit li gen se 4 pitit li gen an Christian Ronaldo Junior misye gen 10 ans aktyèl nou konnen misye manman li se yon amerikèn li gen li gen 3 avèk Georgina Rodriguez ki se ki se ki se girlfriend li li gen se Mateo et Eva avèk Alana M konnen misye menm nan se yon jwè li menm ki di li menm li ta fè 7 petèt aprè 7 balon dò e li te poko wè 7 balon dò a e n ap swiv kisa nou pral wè li menm n ap wè misye li menm se yon jwè ki posede ki posede yon total de valè aktyèlman la nou konnen misye gen yon total ki te 1 bilyon de dola. Yo pale de 1 milyon dola nan men misye, yon total de 1 milya de dola nan karyè pwofesyonèl li. Dapre misye li menm, aktyèlman ane 2020 an misye antre de 105 pwen milyon de dola apre taks misye antre nan ane 2020 an. Nou konnen ke li menm li antre 64 milyon dola avèk Juventus. e li menm li antre yon total de 40 pwen konbyen nan endòsman nou konnen ke nou konnen ke misye li menm se yon jwè ki gen anpil endòsman pa egzanp li li gen kontra avèk Nike avèk Nike Rolex e avèk anpil lòt bagay ankò ki mwen pa site nou konnen Ronaldo li menm se yon jwè li menm ki gen anpil kontra avèk avèk avèk monstre foutbòl la e deyò foutbòl la li menm se yon jwè ki posede yon total ki se 100 milyon, 100 bilyon de dola, 1 milyon, 1 bilyon de dola ki vo se 1 milyard de dola ki se, ki se, ki se nimewo 4 e, e atlèt nan mond lan ki posede yon total de 1 milyon de, de, 1 bilyon de dola an 2020, ki se yon menm, se yon, yon, se yon, yon li menm, li menm se yon ki, ki, ki re, ki redi anpil pou l rive nan nivo konsa. N ap wè li menm pou, pou, pou an, an, pou an life style misye, life style misye an, de deyò de foutbòl. Se yon jwè li menm ki renmen, ki renmen, ki renmen abiye chyen anpil. E se yon jwè tou li menm ki gen anpil machin de lux. Misye se yon jwè li menm ki gen, li gen Rolls Royce, li gen Bugatti, Ferrari, etc. Anpil misye li menm se yon jwè li menm ki renmen ti kostim li anpil. E nan kesyon nan li menm, se yon jwè li menm ki pa negosye avèk, avèk, avèk vètman li menm, avèk, avèk vètman li ki se kostim. Se yon jwè ki, ki vreman renmen kostim. Pablo ankò yon fwa, li menm se yon jwè li menm ki pase. nan Sporting FC, Manchester United, Real Madrid e poukwa pa Juventus men aktyèlman se yon jwè li menm ki pase 4 pi gwo klèb nan ewopeyen yo e ki nou konnen ke li gen yon rimè la li ta vi ale nan Paris Saint Germain e nap swiv e ankò yon fwa si w te renmen videyo sa pa bliye ankò yon fwa se kòmante like abòne se envite zanmi w vin abòne avèk chanèl la pou plis ankourajman mezanmi pa w tounen se nan Ayiti se tchaw tchaw se tchaw tchaw.